On veut pas d'une tyrannie de la majorité mais on est dans un monde de jeunes. Men nou pa bliye n ap viv n ap viv nan kominote itou kote moun yo kwè nan statu quo a anpil. Sa vle di panse sa ta fèt sa gen 30 an depi l ap fèt se li k nòmal lan pou yo. Ou ap chanje l la.
This is what you're doing.
Yes.
You know?
E pi se dèfwa fò n pa wè fò n pa wè chanjman an kòm etan kèk choz de makro. Kòm si s on bagay fò l fèt fò l big fòk tout moun okouran de li. Non. li mikwo-anviwònmantal, li mikwo-sosyetal. Sa ki vle di se mikwo-mezo a yon sèten nivo. Se chak ti bagay ou chanje. Twa te antran de l chanje nan emisyon ou. M petèt ap chanje l nan fason m kominike, nan mizik mwen. Nan jan m pran fè priz de pozisyon, m ta kab di sosyopolitik mwen. Petèt gen yon lòt nèg k ap chanje l nan, je se pa, dan lar, dan lekriti. Ou wè sa je vle di? Se sa, se de l fè trankilman pou n kite yon lòt. Anfèt, kreye yon blueprint ke n ka itilize pita. Paske so far, si nou gen yon pwoblèm antanke jenès, menm si nou tout, nou tout pousantaj sa, nou pa gen blueprint, y a pa de plan. Y a pa vrèman yon moman ke n kab gade, eksepte de moman izole, ke n ka gade nan istwa nou epi pou n di, oh ok, paske bagay yo t ap fèt konsa, se sa k fè n te gen rezilta sa a, so, e rezilta sa a te bon, annou eseye fè l konsa ankò. Nou pa gen pil konsa. Epi, sa se trè politik sa m pral di an, men yo efase istwa nou. Se sa. Les belles périodes de notre histoire, nou pa okouran de yo, nou pa E quand je parle de notre histoire, je parle d'après 1804. Aprè 1804 ou menm avan Duvalier. Se nan tèt nou, nan jenerasyon ke nou ye jodi a, nou, tout peryòd ke nou konnen se Duvalier epi demokrasi. Se de bagay sa yo ke nou konnen. Nou wè sa je veux dire? Epi nou bati tout yon refleksyon sosyopolitik sou li e menm ekonomik e se pa vre. Se, men se fè eksprè. Sa se yon lòt konvèsasyon. Yes.
Konvèsasyon sa pa tap janm fini. Men pou m fini, sa m ap di w, sa m ap mande w, se ke nou pale de aspè, nou pale de Joverlein fils, nou pale de Joverlein père, men gen yon Joverlein ke nou pa pale, so m pa ka kite w ale san m pa poze w sa, nou pa pale de Joverlein frère aîné an. Paske de sa piblik lan te konnen, le defen prezidan, piblikman nou te konnen se te nou 3. Donk se te 2 gason epi yon fi, epi 3 menm Lene. Donk ki jan Jovel Verlin, frè Rene sa ye, ki moun li ye, relasyon an, eksetera.
M ap ajoute tou, se apre divòs manman m, manman m remarye, donk li vin gen, li gen 2 sè di kote de ma mère ke m trè pwòch yo tou. Menm stil Ene an de 2 kote. Se yon nan bagay ke m fè avèk pitit mwen anfèt. Se j'evite de lui dire des choses. M pa di l fè tèl bagay. Mwen fè l. Mwen fè l mwen menm. You know? So I'm like, tu sais, je lui demande pas d'étudier là. Li wè m ap etidye. M pa mande l pou l li. Li wè m ap li. Se ske je fè tout le temps. You lead by example. Exactly. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose ke m panse m fè. m fè ansanm avèk frè m, frè m, sè m, se ke mwa je suis toujours disponible, je, m la pou m bay konsèy yo lè pou m bay yo, men la n ap pale de, de tout, je ma petite soeur, sa fè, la pli ptit la, sa fè 2 jou ke l fete 20 tan l, donk tout moun granmoun la, you know, nan peryòd sa. E, tout sa w kab fè pou, pou jèn ki nan laj sa, se vrèman montre yo l, se fè l. An fèt, yo like, ou pa ka di, oh, ou pa bezwen pè avanse nan sa w ap fè nan lavi an, tu vois ce que je veux dire, everything is gonna be alright, do it. Fè l ou menm, tu sais, ou pa ka gen yon rèv ou fèmen l nan yon tiwa, tu sais, tu vois ce que je veux dire, moi je, je le fais. M panse relasyon m avèk frè a sè m yo tounen autour de, de paradigme sa a. Men an menm tan, ou konn dinamik familyal, se, dèfwa se konplike, dèfwa gen distans ki kreye, dèfwa. Nou tout te jèn epi n ap grandi, nou chak pran yon direksyon ki diferan.